Bon map eksplike w yon bagay cheri, sa wap fè m la? Bagay yo grav. Bagay yo anpil pou mwen pitit. E nan tout bagay sa yo ou te tonbe la pitan m? Gedea li menm, Gedea nenpòt kouto k nan men l lan l ka tchako avè l, èske n tande? Sa vle di jan nou wè m di nou an. Nou vle non faz la, pa gen jwèt nan sa. Eske nou tande? Mete fanm sou nou, mete gason sou nou pou nou al batay, pou nou reyisi misyon an. Ou konprann? Match a gentan 2 a 1 la, m bezwen egalize ansanm avèk Stardens e menm pou m mennen sou li nan match a. Pa gen jwèt la. Nou tande? Alèz, alèz. A vle di. Kriminel yo.
Kriminel yo vin la. Kriminel yo pa vin pou jwet. Nou menm ki te la deja. Nou pa la pou jwet. Men depi pa gen tet ansanm nou pa gon pa nap fe. Chak jou stadens ap vin la lap vin tiye nou. Ok mesye.
Mesye vin la. Kafou ti pale avek nou.

avèk sam di yo. Bagay la se kanpe goumen liye dan di ou konprann epi gon lepè anlè a la map peyel yon ti kòb pita fòm kontwole li poul foure yon twou poul met tou 2 kadav sa yo de vès wap pran responsablite sa ok wi bòs la pran responsablite sa bay lepè an bay poul fè tout sa ok bòs la ok epi mesye janm te di nou an. Bòs Jak e ou kite moute anlè a. Koman ou wè ak ap jere minisyon yo kounye a? Ak ap tande yon bagay mwen. Minisyon yo tout bagay nòmal ok. Ok.
Zam nan vini? Oh tout bagay nèt brother. Ou wèm gentan ame misye monchè sa wap fè la. Non nouvo manch nouvo manch nap genyen an. Kman sa e sèl nou kap genyen? Epi.

Humm map rete pou m sipòte m tande map fin tande rès koze yo map tande rès koze yo pitit se pa fòt ou m se map rete pou m koute rès koze yo pitit
wouyy balo nou pitanm balo nou pitanm. Men manmi pa gen lechwa so mwen menm answa m reziye m m reziye m m pa gen kriye m pral kriye ankò Ka gentan deja prezante, so tout sak te pase l gentan fin pase. E m pa pral di konsa sa fini, men an fèt m oblije eksplike w. M oblije eksplike w tout bagay.
Ou mèt fin pale pou mwen pito. Ou mèt pale ak mwen. Bon manmi lè misye fin pot je m tèt anba li di m konsa pou m, pou m, pou l ap koupe tèt mwen pou m fè videyo. M te gentan voye, m te gentan, li te gentan fè videyo m pou m te voye mesaj ba ou. Mesi ansanm avèk bon kè l. Se paske misye gen yon bon kè ki fè w ka jwenn mwen la toujou. M oblije ba w istwa a, paske m oblije pale w ki kote m soti. Si tout fwa m te ne pou m te mouri, e nan pozisyon m te ye a m t ap gentan mouri deja. Se paske lavi m pa trase konsa.
Eske nou tande? Tout bagay alèz. Kessy, m konnen w toujou alèz nan tout sans. Ou alèz? Wi. Tande, tande.

Staden sot antre nan baz la, li fann tèt youn nan nèg yo. M t ap pwopoze yon lòt pou l pran lari ansanm avè m pou n al dèyè Staden, li neglije, mwen fann tèt li. M pa gen lapè m ap fè ak kiseswa.
Yak, Ou gen kè.

De tout fason kòm ou di san fas mwen ye jak de tout fason m deklare w sa mwen menm 13 plon nan tèt jak map tiye nou grenn pa grenn la nan forè sa. Jak, yon dènye kesyon, ou pap fè lapè? Mwen nan lapè frè m. Ebyen jak, di m kote w ye map antre pou kounya. Bon, soti map soti nan lari a si n te ka kwaze l tap pi bon. Jak, ok, ou anfas mwen e map goumen ansanm avè w jak. Di 13 plon fè rapid, di l fè rapid. Ou paka leve yon plim sou do m jak, map antre pou w. De menm pou mwen tou frè. Ou poko anfas mwen yo pandan nap soti a nap anfas ok. Mwen menm pyès banm do sa. Map antre kou. Mwen menm nèg fann tèt la m di sa tou ok. Pa gen chwa.
Twòp pale anpil mesye. Bon sa misye pata vini m fon yon twazyèm. M te di w voye l ale lontan sa. Mesye nou tande. Wi boss la.
Male avèti.
Pa tiye kokobe.
Lari.

Mwen pa ka konprann bagay sa yo non. Moun nan vin jere yon misyon lap plede soti ale kotel vle nou menm nou pa dil anyen. Ebyen se sa map di nou an nou sipoze mefye chak grenn moun ki vin la ou te mèt tande yo te rele kriminèl sesi sela kèk ti bèt. Mwen m afè bòs mwen map jere frèm m pa konn afè pèsòn.
Kisaw vle fè menm kisaw vle fè eske se biznis eske se lekòl wap tounen dim kisaw vle fè menm. So manmi tandem pa gen le chwa pwede wap palem de lekòl map tounen dis dat so wè an ayiti fin lekòl se chita lakay mwen mdeja wè se metye a sa paske pa gen ankadreman vrèman mpa wè kiyès kap edew Apre w fin lekòl w al aprann sesi w al aprann dis dat m pa wè kiyès k ap ede w men lekòl la m gentan konnen se li menm ki an premye Manmi sof ke se kite peyi a rèv mwen se kite peyi a al al travay mèt mèt pase anba fil fè m dwe kite peyi a pou m al fè yon bagay pou m fè lajan epi pou m fè w viv antanke yon rèn pou m fè w viv antanke manman menm jan tout moun ap byen viv la ou dwe viv konsa
Manmi pa gen lechwa w ap kite peyi a Paske le fèt ke m pati, m sipoze travay pou ou epi m voye lajan, oudimwens pandan m ap voye lajan m ap regle tout bagay pou ou, epi pou m pati ansanm avè w m kite peyi a. Paske nou p ap viv.
Nou p ap viv. Afè gang w ap di m nan fòk ou kite l. Lèfini moun ki ba w kòb la tou, se pou priye pou moun sa chak jou. Ebyen moun ki ban m kòb la, se Stadens wi ki ban m kòb la.

Wè Tracy sanble yon bon ti poul dèyè manman an. Pipi.
Yon ti moun demi. Egare.
Bon sa m ta renmen ki sòti la pou l pa ta wè yo la. Aprè pou m tande sa y ap di. Tracy konn fè la, Tracy fè la. Men kòm se de ou diferan. Diferan? Yo pa ansanm yo ye. Y al nan afè yo.

Pa kont se ti lanmou lap fè avèm, se sèl sam konnen, depi lèm sot nan vil la m pa fon flanbe, bouch mwen frèt la, e manzè bèl ti fanm l anfòm, dat sa li genlè pa konprann kou a, men kòm te gentan pale avèl deja. Menm 13 plon mesye gade gade moun pral gen nan menm nan mesye sim te ka sil te ka goute bouch mwen li tou ret avèm nèt zonbi konn goute sèl yo pa mande rete wi okontrè banm tann li la.
Dandi, mwen voye yon gwo salitasyon avèk chak grenn moun, chak grenn fanatik ki toujou rete konekte avèk chanèl pa w lan ki se Stardens Production, ki toujou ap swiv analiz, rezime feyton an sou chanèl la. E ke nou konnen se gras a sipò nou avèk kolaborasyon nou ki rann chanèl sa li menm ap grandi de jou an jou paske san èd ou, san sipò w, Mwen di w sa chanèl sa li menm pa tap rele chanèl pèske se gras avèk abòne w abòne l abòne nou tout ki mete ansanm ki vin rann chanèl lan e gen yon non e ki ankouraje m tou travay plis pou m kapab pote plis satisfaksyon Pou nou tout. E ou menm ki poko fè sa pa neglije fèl, pa neglije fèl. Kote ou wè an rouj kem diw ki ki ekri sabone a klike sou li abone avèk chanèl la e lè kew fin abone mezanmi ti klòch la aktivel pou kapab toujou toujou jwenn videyo lè ke nou lagel e lè kew fè sa Ou pap regrèt paske wap jwenn bagay, wap jwenn anpil satisfaksyon e wap jwenn anpil amizman paske afè strese a lè ke ou fin gade yon bèl feyton konsa ou pa gen dwa strese e sitou lè ke ou fin gade feyton sa pa bliye kòmante E like video yo e di sa ke ou panse de bel feyton sa. Mwen konte sou sipò avèk kolaborasyon ou ke wap kontinye edem agrandi chanèl la. E ke nou konnen Stadens menm ki rive nan yon moman ke li vrèman andyable, li vrèman vin pa joure avèk pyès moun paske nou konnen li pèdi yon gwo, yon gwo bout tonton. nan alye li yo ki se Ti Richa e Ti Richa ki konbat anpil anpil bò kote Stardens e ke nou konnen e rezon ki fè l pèdi l lan ke nou konnen a nèg ke li nan bif lan ki se Dye Mak ki te arive met men sou li ke nou konnen 13 blon li menm ki te vin avèk ekip li ki te arive mete sou pye misyon sa. jiskaske yo te arive met men sou Ti Richa e Gmaxi menm ap men pa l ki te koupe tèt Ti Richa e fè videyo a voye bay Stardens pou Stardens te wè mèvèy e se konsa ke Stardens depi lò a li andjable e li te arive antre nan baz e Jack lan li te arive pran yon nèg ke Jack te pran an otaj ke misye te arive site non 13 moun ke li te pran an otaj e Stardens nan 3 nèg ke Jack te pran an otaj yo Stardens te elimine yonn e li yo te li te arive elimine yon demwazèl tou pou 13 moun ke yo rele. Babi zizi e babi zizi sa ke staden si menm te arive fèl zizi anba kout manchet. Lè ke tres blanc li menm vin aprann nouvel sa ke li e voye 2 nèg e met kò yo deyò pou yo al fè misyon pou yo chache konn ke staden se pou yo arive elimine staden e nèg yo yo menm ki met kò yo deyò pou yo al fè misyon e Malchans pou yo ke y al tonbe sou towo Stardens ki kanpe te deja ap tann nèg yo. Se konsa nèg yo pandan ke yo menm y ap mache byen prese ke yo vin pantan sou Stardens e yo brake sou Stardens pou yo elimine Stardens. E se konsa ke malgre tout bal ke yo tire jiskaske yo arive e dechaje Tout zamen l sou Stardens e Stardens li menm pa pran yonn nan bal sa yo. E se konsa ke Stardens li menm rale manch pa l ke li di kounya se kou pa l ke ki nèg ki prè pou l pran avan e se konsa li tire yonn nan nèg yo e lòt la li menm ki wè aksyon an ki pete kouri e bon chans pou li ke l te gen bon pye ke li arive sove e sou Stardens. E Stadens pa t ap kache di w ke si l te met men sou misye, se sote l t ap sote tèt li paske kounye a li vin bo sou manchèt li, li pa nan rans a manchèt li kounye a. E se konsa ke lè l retounen apre ke l fin kouri dèyè misye, li retounen ke li arive pa jwenn lòt nèg ke l te tire a atè e li vin pa ka Konprann eske se leve misye leve oubyen eske se lòt nèg ki tankou Jay lan ki tounen vin pran misye e se konsa ke ti bwazo li menm sòti tou swe tou bouke ke li vin fè pòz brav li malgre ke nou konnen son nèg ki kapon anpil e lè ke li vin parèt sou stadens ke Li di ke li arive jwenn madan li 5 segond ki se madan Emma Cole ke yo rele e Deplim madan Deplime e se konsa ke li di Stardens ke li arive gen lè li pwal met tòg sou manzè e li di Stardens ke se pawòl li menm ansanm avèl e apre ke li di Stardens ke li kwaze manzè avèk e 2 pè zam nan menl e pandan setan stadens konnen se yon zam ke te bay manzè e apresa ke tibwazo di ke li wè kò manzè plen san kel pa konnen kote manzè sòti gèlè son moun kel sot tire e se konsa stadens vin gon An e de ke li di genlè se manzè k vin pran e patnè a li genlè ap travay pou Gmax e se konsa ke li di ke li gen plan poul ale kot manzè poul ale kay manzè poul antre pranl e si sa nesesè ke lap koupe tèt manzè mete sou vant li paske li pa annafè avèk trèt depi se trèt ke ou ye lap Pete tèt ou lap koupe tèt ou mete sou ou nan paske li vin pran sou manchèt li el vin trè mefyan ansanm avèk moun e mat avèk michou gang li menm ki vin mefyan osi paske yo konnen yo sibi anpil anba e stadens e tye e se konsa 13 blan li menm arive rele tyesi Are bwe poul pale yon bagay ansanm avek e poul di Tracy ke janl renmenl el ta renmen ansanm avel e Tracy li menm ki pale ansanm avel e misye tou ke li di misye ke li ta renmen poul rann yon sevis ke poul arive al kot antre nan baz tanin sa poul we si jwenn e Jimmiky paske li renmen Jimmiky anpil e si tou fwa ke Jimmiky mouri Li pwomèt Trèsplon ke l ap avè l e si tout fwa ke li pa mouri e li pap ka ansanm avè l ke l ap peye l kòb ke li fè misyon an. E se konsa ke Jimmy ki li menm k ap byen pase avèk manman l ki gen yon vi nòmal ke l ap jere e apre manman vin mande Jimmy kisa ke l ap fè nan vi an Ki fè ke li gen tout kòb sa yo. E se konsa Jimmy Gee esplike l la tèt o pye kòman ke li fè vin gen kòb sa yo. E se konsa manman li menm arive vin endispoze. E ou menm k ap swiv analiz rezime feyton Dandi an mezanmi, pa neglije abòne avèk chanèl paw lan ke nou tout renmen an. Mwen konte sou sipò nou avèk kolaborasyon nou. Mèsi anpil nap tande m yon lòt fwa sou yon lòt video babay tout moun a la pwochèn pou yon lòt video ki pi bèl toujou.